What up gang? Yo yo yo sa kap fèt sa kap fèt. Shit a gen kò le family. Sak gen menm sa kap bay so pote la jodi an. Ou gen 6 ix9 nan nan kay la. M kwè se emisyon ke nou te fè a 6 ix9 wè misye on ti jan misye fache. Misye pale anpil. Misye fache.
Ou konnen m te esplike ke federal te pran tout sa misye genyen paske li te dwe tax. Ti video sa nan fè se 6 ix9 ki pral esplike poukisa federal vin pran posesyon ke l pi renmen yo kom chèn kom Lamborghini tout sa l genyen bèl yo. Li pral esplike pou kisa yo vin pran l, se pa razè l razè. Menm si yo pran yo pa li pa razè. Wi, daprè 69. Ou te twò cho devan bann nan. Li di 69 razè. Razè. Konprann?
69 te kon pou l grenn ou. Li se te ke grenn ou.
Se rabou yo. Antouka e konsa bagay la ye. E m pap bere nèg la. Jan nouvèl la konn vini e konsa pou m ba li. Evidaman men paske ou pa ka di m tout bijou, tout bagay sa yo epi tax Tou kiyès ki pa konn tax menn. Yeah. E ou tap fè ou patap fè ti lajan ou tap fè gwo lajan but. Yeah depi ou dwe si yo pull up lakay mwen yo vin pran sam genyen m gen kòb k sere map just di m pap kitew pran sam genyen map just di ok pfff. Yeah bon wi li ta sipoze peye yo paske sa se youn nan bagay ki pi enpòtan pou atis chèn li, machin. Oh bagay ki vrèman pèsonèl de li menm gen yon seri chèn Ki vo anpil kob mpa tap kite yo pranl mtap siyen chèk la mdi yo meni evidaman but so depim wè w pa fè sa nan jem ou razè ou razè evidaman e pa sèl mwen menm non e sa tout blogè yo paka manje tou paka di paka woule yon vye range rover but yeah nan nivo atis ke ou tap sipoze ap mennen ou pa nan nivo sa e sitou konnen e sitiyasyon ki te pase ou menm avèk e bay. nan game nan yeah yeah yeah sa e blòp ba ki kraze deyò ankò but kisa ki bal pouvem ke ou wap mennen ke ou gen epi Marcel mwen te dil tou e gen fanatik ki kouri deyè m paske nèg yo e fanatik 6ix9ine Epi e pa fanatik nou pa fanatik 6ix9ine nou just ap pale verite fò gade fò ka fò ka kontwole fò ka lè lè w son atis se pa fanatik m pa fanatik men jan bagay la vini an. Meyè n ap ba li konsa paske se devan kamera li ye. So antouka, Siksina pral esplike poukisa Federal pran Federally. E fò n di s on nèg ki lib nan moman an la. N ap jwe ti videyo sa a tou. Siksina lib, nou pral jwenn anpil videyo nan men misye. San restriksyon, san house arrest. Yeah, misye pral tounen nan tour, misye pral lage anpil nouvo mizik. Alèz, alèz. Nou pral fè yon ti tradiksyon, yon ti reaksyon. Men you already know, let's go. It's an IRS situation, listen.

Nou pa konprann jan bagay la mache vre mwen paske nou pa nan nivo kòb.
E nou ta byen fè. Li raboure pou moun kap pale yo. Ou pa nan nivo map fè kòb. E sak fè w pa konprann. Li tou vin avè l. Ou pran nou.
What happened was that I didn't report my taxes for 2020, 2021, 2022 and 2023. So what happened was I didn't report my taxes for 2020, 2021, 2022 and 2023. Sak te pase m. M pat repòte gouvènman an konbe lajan mwen te fè pou 2020, 2021, 2022 en 2023. Eban n ale jwè. Sa e premye erè w ap fè. W ap fè kòb ou p ap di gouvènman. Ou p ap di konbyen monchè. Ba la bèl lanmou mèt peyi. Those years I done paid six million dollars, two million dollars in 2018, one point three million dollars 2019. Men poukisa mwen pat fè sa paske an 2018 m te deja peye.

On pren 8 milyon dola. So sa fè m deja te peye gouvènman an 6 milyon dola. Kisa w te vle de mwen? Te vle m peye episkòp toujou? Èske se konfime kounye a la? Non, l ap plenyen. Sa se, li poko, li di 2020, 2021, 2022, 2023 l pa peye. Ok, ye, ye. Ou konprann?
Daprè li menm gen lè ane ki te pase 2018, 2019 paske li te peye yo 6 milyon dola. Li te panse bayè.
Bon men ou stil kontinye ap fè kòb sitwayen. Sou stil kontinye kòb la pa kanpe. Ayy elon la ou fò wi wap plen. Mesye. Depi wap fè kòb fò peye te katchi. A mouche.
Mwen se la IRS. Like I said when you when when you make over a certain amount of money I think they they tax you in the state of New York 54 percent Biden Yo, like I said, when you make a certain amount of money, eh, I think in certain state, they, they, like New York, they, they tax you like 54%. Sa m ap eseye esplike nou an, lò met de- on, on, on nivo de kòb, sitou nan state New York la, nèg sa yo vle chaje ou 54 Pousan tax man yo chiyo net. 54 pousan ye.
Damn epa li ba yo chiyo. Epa ti kob non men. Sa vle di 54 pousan si w gen 100 dola an di 100 dola. Si w fè 100 dola w konn konbyen kob wap peye wap peye 54 dola wap rete a 46 dola. Gouvènman an. Yo sòti a plis pase w wi. Yow Trump pa tap pa Trump pa tap pa prezidan vre ayisyen kap gade. Men Trump toujou ratresi bagay yo lè lèl moute. Non Trump Trump pral vire sa ou konn Trump son bizismen li ye. Yon bizismen ye. Trump pa Trump pa an afa tax pase Trump li menm yo yo taxel. Trump pa vle wè bagay tax sa.
E sitou men New York tou son son kote ki gwo. Wi, New York peye 2 tax. Yo peye federal e yo peye state tax ki mete l vreman difisil. Vreman difisil. Lè w ap gade state tankou Florida son sèl tax yo peye federal. E gen plizyè state ki peye ni state, North Carolina peye state epi yo peye federal. Ou konprann?

Biden di 54 pousan pa ase. An t foure 62 pousan nan mouda vaka. 62 pousan wi men. 62 pousan wi men. Sa vle di sou peye 100 dola. Sa vle di sou peye 100 dola wap peye 62 dola. Wap rete ak 62 dola. Sa va la dan mwen. Ayisyen. Sa vle se va la dan. E rich yo. Lwa pale demokrat avet republiken. Ki fe trump prezidan. Son gye de. Republican a demokrat A liye. deman, yeah, yeah, yeah. E demokrat ap eseye pran tout lajan w, Republican ap Ap eseye. eseye paske yo Republican anpil nan yo se bizismen yo ye, Businessmen, y ap yeah, eseye kenbe lajan nan pòch yo. Ou pa konprann? Yeah, yeah. So, 62% sa men. Damn. 62% eh. Biden pa ta ka pa ale vre. A gen yon ki tap Men, kenbe. men sa t vre Biden ale a? Li pa menm tann lè a non. Menm lale. Si li pa tap chaje tout tak sa yo menm lèl tap domi yo tap kenbe l sou boutwa. Yo tap kenbe.
Red baz. Sa la pwoblèm.
No no pwoblèm let's go let's go. New York to Florida where it has different tax laws long story short. Hey, I moved to New York to Florida where it has different tax laws. Se pou tèt sa m kouri m lage pye m jwe pye m. Mwen soti New York m ale Florida. Li jete.
Oui.
Li wap kaba ba la vi sa. Anpil milyonè ki New York se sa yo fè. Paske non selman tax New York la. Chak state, chak state ka gen nivo tax bracket pa yo. Sitou lè ap tax ou a state. So. On jwè kankou Ti Six Nine ki soti Nouyòk, lè l wè y ap pran ni federal ni state nan men l, li kouri, li di m pa ret Nouyòk ankò, l al ret Florida. Se sa k fè w gen jwè kankou Didi ki gen yon kay yon mansion Florida ki nan Star Island, li mete sa se premye rezidans li genyen. Kounya la lèl dil rete Miami ou paka al chajel tout tax sa. Tout tax sa ok. Ou gen 50 cents ki. Ki fè menm bagay la.
Li soti lal Texas.
Anpil jwè kap fè kòb yo pa ret New York vrèman. Sa vle di ou ka ou ka gen bagay New York but ou mete yo tout lokalizasyon yo Florida ou byen Miami. Yeah paske nèg la paka pa al New York paske New York se la bras la. Wi wi se la ba yo a men. Kounya la li ap chaje.
Yes!
Yes sir! Bras la kanpe nan triyang. Bon, nèg la pa ka dire. Ou pa ka soti avè l konsa. Wi, ba li. Kounya l oblije di l pa ka. Se kinay.
Wi, l jete l la l on kote. Yo deja ap sezi afè l deja men. Wi, lè yo pa pran.
Pe ou mwen, basè nèg la bezwen. Fò l al nan strip club pou l enjoy. A mwen, fò nèg la. A mwen. Li pa ka pran tout kòb la l bay gouvènman. Ou sa men. Misye jete l, li lage batne. Let's go man, let's go. Um
thank God we have Donald Trump who's now the president. Mwen di nèg la thank God we got Donald Trump now who's not the president epi lòt patnè de l la di that's a fact. Mèsi Bondye paske nou gen Donald Trump kounye a ki prezidan ki pral chanje bagay tax sa a pou nou epi patnè dèyè a di yeah man m dakò avè w. E sa diferans lan depi w kòmanse ap fè lajan

Finans ou bezwen plis kòb nan pòch ou pou anti trump li. Who's gonna change a lot of tax laws cuz what they do is like I said I got a open case right now so I don't wanna talk bad about the IRS but. Ey m di mèsi Bondye paske Trump prale chanje anpil nan tax e lejislasyon sa yo e jan map di nou an I don't wanna talk bad about the government.

So banm di nou e it's a big game this people come after you and come e map di nou e jwèt demokrat yo ap jwe a son jwèt li ye se kòb ou ap fè nèg yo vle vin pran mm-hmm. epi l di ou listen this is not a Airbnb kote m ye la se pou kay mwen lwe this is my That's my shit. My house nigga. This my house. This is not a Airbnb.
This is my house. This is how I really live. Don. That's a fact. And bitches who. Yeah, this is not, this is how I really live. This is not a Airbnb. Li make sure paske nèg yo tap di l razè. Yeah. Fanatik yo l di se kon sa m viv vreman. Li pa nan la rue li la. Non, la kay pa m. Non men se n pa. Vrè kay mwen. E go ti gantè ki dèyè l di w that's a fact. E pou tout bon. That's how I live.

Granm maten pou al ponche yon clock. Pou al konche pou al ponche lè pou al travay. Damn a yo di. Ey shout out to 6ix9ine lèl esplike li pa vrèman broke janl di a èske ou pran blòf èske ou dakò li pa broke. Chè men depi ou ka manje ou ka woule yon vye machin ou pa fin tonbe but si nap pale de afè Nèg kap mennen, nèg kap fè bwas nan moman paske ou konnen bagay yo se pwodui l ye. Depi ou gen bagay nan lari a kap mennen, m ka di yeah 69 men ou pa gen anyen menn. 69 map di w broh ou e broh ankò. Ou konprann? Se poutèt pou m di w sa e pou m leve w pou travay menn. Alèz, alèz evidaman. E pa, e pa yon motivasyon li ye. E pa, ou konprann? M konnen w gen kòb. Ou konprann? Ou gen plis kòb pase. Ou konprann? Alèz, alèz.
Map di w broh, gad sa nou fè w.

A la lwa ankò, li fin peye dèt li a la lwa, li di kounye a la se mizik ki pral lage, se vayb ki pral lage, e nou konnen depi siksè an lage mizik, yon djak ap pran djak la. Yon djak ap fè sa nou konnen an. E li te fè sa live, nou pral gade kote l ap koupe brase a nan pye l. So li pral tounen.

Hey this is new music from 6ix9ine too Sa e nouvo mizik 6ix9ine la Nap tann lè l soti e n ap fè reyaksyon sou li Li fèk lage l sot nan house arrest Jwè a kontan Li gen fanm avè l You know what I'm saying Se pa fanm non he got the vibes He got some vibes with him

Bon li fèt otna kwèl si w vle men sexy nana gen fanatik deyò a li gen yon vrè men yon fanatik ki pap lage l ou konprann m ka wè sa m konnen gen yon pakèt fanatik sexy nana ki nan yon jak tifi tou kite kòmantè pataje videyo a like videyo a swiv nou sou instagram tiktok yon jak tifi epi nou konn sa l ye deja yo like always like always man it's the gang yes sir ciao.